Se gwoup B a ki pi frajil pou ti bebe a. Sa vle di ti bebe a ka pran sepsis newonatal, sa vle di enfeksyon nan san ti bebe a, li ka mòtèl. Ti bebe a ka pran menenjit, sa vle di enfeksyon nan sèvo a ak mwèl epinyè a. Li ka ba li nimoni tou, enfeksyon nan poumon. Gen sa yo rele tou tranzisyon difisil, sa vle di ke ti bebe a gen difikilte pou l respire apre nesans. Gen sa ki rele tou lanmò newonatal si sa pa trete trè vit. Kounye a, men konplikasyon kay manman an li menm. Li ka ba li vajenit, sa vle di vajen an enfekte, li ka ba l brili, enfeksyon, avèk iritasyon, sa vle di li ka irite vajen an. Genyen tou dechaj òmonal, likid blan oubyen jòn, avèk movèz odè. Genyen tou vajinoz bakteri, sa vle di dezekilib bakteri nan vajen an, gwo doulè pandan rapò seksyèl oubyen nan pipi, e enfeksyon an ka pèdetounen si sa pa trete. Ann antre nan videyo a kounye a. Tout sa n ap pale a se yon bakteri ki rele streptococcus. Streptokokus la se yon bakteri ki danje anpil, sitou sou ti bebe yo. Se yon ti bakteri won yo rele yo koki. Yo ranje an chèn lè w gade yo nan makroskòp oubyen nan mikwoskòp. Sa vle di yo ranje menm jan yon chèn moto ye oubyen konsa yo ranje yo, e konsa w wè yo lè w ap gade yo nan mikwoskòp. Yo se gram pozitif e yo viv nòmalman nan bouch ak gòj, po ak vajen men yo kapab vin danjere lè yo antre nan san oswa nan tisi pwofon. Gen plizyè gwoup.

nemoni otit, sa vle di mal zòrèy, li bay sinizit, menenjit ak enfeksyon san tou. Gwoup B a ou jwenn li pi souvan nan vajen fanm e li ka enfekte ti bebe a tou pandan akouchman. Yo rele sa menenjit, nemoni, sepsis. Men kèk maladi yo bay trè souvan, strep throat, gòj ki fè mal anpil, tankou difikilte pou vale, lafyèv, amigdal wouj, ak tach blanch. Pou nemoni an se tous, lafyèv, souf kout, doulè nan pwatrin, sitou lakay timoun ak granmoun. Epi moun ki gen defans fèb tou. Pou menenjit la se gwo tèt fè mal, kou rèd, lafyèv, vomisman, konfizyon, sitou ak S nemoni an, oswa gwoup B stwèp. Kounye a, kijan yon moun ka gaye maladi sa? Maladi sa souvan pwopaje pa tous, lè moun nan touse pre moun, oubyen lè li ap estène devan moun, oubyen lè l ap pale fò, ti gout lè ki sòti nan bouch moun sa a, otomatikman yon lòt moun respire l dan lè a, li otomatikman li atrape l. Ou ka ba yon lòt moun li tou nan kontak po ak po, ou ka ba li l nan kiyè, ou ka ba li l nan asyèt, nan gode si n ap fonksyone menm kote, si n ap sèvi nan menm bagay. Pou gwoup B a, Strep Throat, li ka pase de manman an a ti bebe a nan moman akouchman, oubyen n te ka di pandan akouchman. Kounye a, ki dyagnostik yo fè? Nenpòt dout sou Strep Throat oswa nemoni, tès yo fè pi souvan se yo pase yon swap nan gòj ou oubyen nan nen w pou y al teste pou yo kapab jwenn si se maladi sa ke w fè. Yo ka fè kilti san tou, sa vle di kilti kilti, tankou LCR pou menenjit, pou yo ka wè ki tip de streptokokis ke w fè. Pou tretman an se antibyotik tankou penisilin, amoksisilin, oswa lòt si gen alèji. Sa yo rete premye chwa pou anpil enfeksyon Strep. Pou enfeksyon grav tankou nemoni grav, sepsis oubyen menenjit, yo bay antibyotik nan venn. Pou gwoup B Strep nan fanm ansent, yo bay antibyotik pandan travay la pou pwoteje tibebe a. Men kèk konplikasyon si yo pa trete, jan m te gentan di nou nan premye videyo a. Si l pa trete li ka mennen nan rimatism oubyen kadyak sa vle di valv kè a domaje, oswa glomerulonephrite ki se ren domaje. Gen ès nemoni a kapab lakoz domaj pèmanan nan sèvo a, oswa pwoblèm tande sitou aprè menenjit. Kounye a men kèk prevansyon ke w ka fè, se lave men w souvan sitou avèk savon, kouvri bouch ou lè w ap touse, ou ka kouvri bouch ou lè w ap touse si gen moun bò kote w, lè w ap etènye tou pa bliye bouche bouch ou Pa pataje kiyè, gode, fouchèt, tout sa w p itilize, gen anpil bagay pa pataje yo avèk lòt moun, si tout fwa w ta sispèk gen yon ka nan anviwònman w. Gen vaksen tou kont streptococcus oubyen nemonya ke yo rele pneumococque. Yo rekòmande pou timoun ak granmoun aje e moun ki gen maladi kwonik. Tcheke a doktè w pandan gwosès sou tès gwoup B strep la. sitou si w gen sentom tankou gòj ki fè mal anpil, lafyèv, souf kout oubyen doulè pwatrin, oswa nenpòt lòt sin grav tankou toudisman oubyen konfizyon oubyen gwo tèt fè mal, lè sa li enpòtan pou w konsilte yon doktè rapid, sitou pou tibebe a. Paske tretman bonè ak antibyotik se kle pou anpeche konplikasyon yo. Ebyen, m pa vle videyo a twò long, m ap met fen ak videyo a la. Jan m toujou di nou an, si nou pa wè videyo m yo ankò se paske nou pa pataje, nou pa follow paj la, nou pa kòmante e n pa like. E pa bliye, A chak fwa ou pataje videyo a ak yon sè w, ak yon kouzen w, e li menm li ka rele yon matant li oubyen yon sè l pou l di, vin gade yon videyo m fèk jwenn la, kòm m konnen w ansent, pran prekosyon sa yo. Men si w pa fè l, ou pa ede yon lòt sove lavi l. M panse m ap tounen pou lòt videyo terapi. Babay.